pote kelke pou nou te pote videyo lòt nouvo videyo pou nou nou konnen ke ak kelke miz an plas ke nou tap fè sa te pran di tan pou nou te kapab aranje nou pou ke nou fè chanèl sa toujou rete yon chanèl ki satisfè ou. E nou pwomèt nou tou pou ke nou pote lòt fòm de emisyon bagay ki kapab enterese nou nan jou k ap vini yo. E nan sans sa a m toujou mande nou pou nou pote kritik nou paske sa ap ede nou grandi. E jan m di nou an tou, kritik yo ap ede nou chanje bagay yo, modifye bagay yo, fè ansòt aske Lè nou monte sou chanèl sa, sa nou jwenn yo se pwodwi ki kapab ede nou. Men pou nou fè sa toujou, m ap toujou mande nou pou nou kontinye abòne epi ankouraje lòt moun abòne tou. Pou fè sa, w ap gade anba videyo an, w ap wè yon ekriti wouj ki ekri s'abonner, w ap klike sou li. Epi, w ap wè yon klòch ki monte, w ap klike sou klòch lan. Epi. Wap metel sou tout, chak fwa nou monte nou mete yon nouvèl video pou ou, ou kap jwenn yon notifikasyon ki fè w konn sa. Nan peyi nou, granmoun lontan, chak fwa yon timoun fè dezòd, yo toujou euh, bay timoun nan sa yo rele yon pinisyon. Yo konn di nou tou, gen de lè yo mete timoun nan ajenou sou graj. Yo mete tokè nan tèt li defwa selon gravite bagay ti moun nan fè. Yo mete wòch sou tèt li. Defwa tou yo di nou yo konn menm rive kale ti moun nan. Bay ti moun nan baton. Depandamman de sa ti moun nan fè. E yo konn fè nou konnen tou gen de lòt mwayen ki pi fò toujou ki konn rive jiskaske yo mete ti moun sa deyò nan kay la. Vreman nou gade nou wè se son de bagay ki yon ti jan penib pou ke wè y ap sanksyone ti moun nan eta sa. Nou wè mwayen yo konn vreman fò nan tan sa yo malgre nou pa t gen tan viv yo men yo konn pale nou de yo. Nou konn ap di tèt nou a Monchè, si n al tonbe anba yon sanksyon konsa, sa t ap fè nou mal anpil, yo di. Ebyen, sa k fè yo konn pran jan de sanksyon sa yo kont timoun yo, se paske timoun yo fè dezòd. Yo fè de dezòd ki grav, men pou dezòd grav lan rive, li kòmanse toujou pa de dezòd minè. Ok? Se sa nou rele ti dezòd lan, timoun yo toujou ap fè. ki konn grandi, grandi, grandi, ki vin rive yon lè, ki fè timoun nan fè yon dezòd, ki konn vin egzajere, pafwa. Men, nou wè granmoun yo, yo konn toujou pran tan yo pou yo bay sanksyon avèk jan de pwoblèm sa yo, lòske yo tonbe sou yo. Ok? Euh, se menm jan tou. Lè n ap pale de dwa avèk devwa sitwayen an genyen, nou wè anpil fwa nou menm, nou toujou kòm si gen tandans pou nou reklame dwa pa nou. Tankou lè yon moun fè nou yon bagay ki pa bon, nou prèske ta kale moun nan pou n di moun nan monchè ou pa t gen dwa fè m sa, ou pa t gen dwa fè m sa, ou pa t gen dwa fè m sa. Men san toutfwa n pa janm poze tèt nou kesyon, nou menm tou, eske nou pa fè moun nan bagay tou ki pou deranje l pandan ke nou menm n ap di monchè nou gen dwa pou n fè tèl bagay, wi nou gen dwa pou n fè tèl bagay, eske pandan n ap fè tèl bagay la sa n ap fè an li pa deranje yon lòt? Paske nou toujou pran ke dwa pa nou an se dwa pa nou men nou pa wè dwa pa lòt lan nan dwa pa nou an. Sa vle di ke depi nou bon sa pa enterese nou, lòt moun nan mèt deranje sa pa enterese nou, non. Jodi a nou pa pral antre nan detay pou nou kòmsi kòmsi site dwa yo grenn pa grenn, n ap sèlman vrèman fè yon parantèz paske ou konnen nou gen kèlke jou nou pa te la, fò ke mwen remete n sou sa pou ke nou repati avèk vrèman bon tèm nou yo. Jan ke nou fè l. Nou mande nou tou. Pou ke nou vreman pwidan nan mwayen nap itilize pou ke nou defann dwa nou. Paske, e, lè nou defann dwa nou, nou defann ni mal, li konn fè nou pafwa parèt an fas otorite yo yo menm ki la pou fè respekte la lwa. Lè sa, nou pral di, e, otorite sa yo, vreman pafwa nou di yo, yo mechan. Paske yo pran, e, de sanksyon kont nou. Paske nou di nap defann dwa nou, men nou bliye pandan ke nap defann dwa pa nou an pou nou pa deranje lòt yo avèk dwa pa yo a ke yo genyen pou yo fè afè yo. Men otorite sa yo, yo menm kap vrèman nan mitan nou etan ke abit ki la ki pou vrèman pandan nap defann dwa nou an pou pwoteje nou, men pandan yap pwoteje nou an tou, si nou pa pran. responsabilite nou pou nou defann dwa nou an nan bon mwayen, pou nou chèche bon mwayen pou nou defann dwa nou, lè sa kounye an, nou pral twouve nou anfas otorite sa yo yo menm ki gen kòm devwa ki pou vrèman pwoteje ou pandan w ap defann dwa w lan, men pwoteje lòt yo tou ki pa deside yo pou yo al desann nan defann sa nou rele dwa a tou yo menm, yo gen lòt travay yo ap fè, yo plis enterese yo pou yo okipe yo avèk afè yo, men yo pa vrèman al pote konkou men fòt avè nou nan sa nou di n ap fè ki rele ke n ap defann dwa nou. Lè yo fè l, lè nou fè l konsa, li vin vrèman difisil paske nou mete otorite yo nan sitiyasyon difisil, nou menm tou nou vin konn nan de sitiyasyon difisil paske nou pa chèche bon mwayen pou ke nou defann dwa nou. Se sa k fè ke nan yon sosyete kote ke nou wè bagay yo sanble ap byen fonksyone, sa vle di ke son aparans de bon fonksyonman nou wè, paske nou di ke gad kijan moun sa yo yo bon, yo trankil, y ap byen viv, y ap byen fonksyone, e pa konsa yo rete y ap byen viv, y ap byen fonksyone. Gen yon bagay ki rele la lwa. La lwa yo mete pou ke a chak fwa ou parèt, ou anfrenn yon lwa, w ap jwenn otorite yo ki la ki pou vrèman aplike lòt lwa kont ou. Paske, lòske ou di konsa ke, pa egzanp, w ap kondi yon machin, epi ou frape yon moun. Ou frape yon moun, ou kouri. Ou pa kanpe pou bay moun nan swen, pou pran responsablite ou, ou kouri. Ebyen, otorite yo sa yo la pou yo fè, yo la pou yo chèche ou, jwenn ou, arete ou. mennen w devan tribinal pou jij tande ou, lè jij tande ou kounye a jij lan pral sanksyonnen w selon lwa ke yo ekri pou sa. Paske tout kote ki genyen dwa, jan m di nou an, li gen devwa. Pa janm di kote sèlman kote sa nou dwe bon mwen, mwen menm kote sa m dwe fè tou. Humm, ki sa m dwe fè tou. Alò, li pa janm fasil, fò m di nou sa, li pa janm fasil pou ke Nou nan yon sitiyasyon n ap jwi de sa yo rele yon dwa, yon dwa epi pou nou konprann ke pa gen lòt bagay pou nou fè ki akonpanye dwa sa nou genyen n ap jwi a. Paske m te di nou deja nan videyo avan yo ke yon dwa se yon privilèj, se yon privilèj ke w jwi. Men privilèj sa yo, se son dè lwa ki mete yo. Ki di konsa ke yo moun pa gen dwa fè w tèl bagay, yo pa gen dwa fè w si, yo pa gen dwa fè w sa, ou dwe jwenn tèl bagay, ou dwe jwenn tèl bagay. Sa yo, se dè privilèj. Men devwa w lan tou, se yon responsablite ke w gen. Paske m te di nou sa nan videyo avan, avan yo, m te fè nou konn sa. Ke se devwa w ou genyen pou ke ou, ou, ou, ou. fè respekte yon seri de bagay tou, pou dwe respekte yon seri de bagay tou, lòske wap mande sa ou bezwen ki pou bon pou ou an, gen de bagay pou fè tou ki pou pa deranje lòt moun tou. Gen de bagay pou fè tou ki pa fè ke pandan wap defann dwa w lan, wi ou gen dwa pandan wap defann li an, epi pou pa al tonbe nan pwoblèm avèk otorite yo ki la yo menm pou ke yo fè respekte dwa pa w lan, ki la pou fè yo respekte dwa pa lòt yo tou. Paske se nou tout ki gen dwa. Pafwa nou tout nou ka di nou gen menm dwa e nou pa gen menm responsabilite. Ou konprann? Nou kab gen menm dwa men nou pa gen menm responsabilite. Èske ou konprann? Paske chak moun genyen responsabilite yo depandamman de pozisyon kote yo ye an. Ou konprann? Men, kòman tout bagay sa yo fonksyone? Ann di. Li bèl anpil. Lè ou ta, si w ta ap viv nan yon kominote kote youn respekte dwa lòt. Hein? Ou ta ap wè ke e pa ta ap gen batay antre nou. Pa ta ap gen konfli. Pa ta ap gen sa yo rele dezagreman. Pa ta ap genyen kòm si e posibilite pou ke genyen gè, genyen afwontman, genyen yon seri de animozite antre nou. Lè sa a, ou t ap wè ki jan m konnen ke si w kouche lakay ou w ap dòmi, m abite nan menm apatman ansanm avè w, m pa fè bri nan tèt ou. M ap pale avèk moun lakay mwen, m pale avèk moun nan nan yon nivo pou l pa deranje w ou menm lakay ou. Èske w konprann? M pale avèk moun nan yon fason pou l pa deranje w. E menm si m ta gen bezwen w tou, ta gen yon difikilte, yon bagay m bezwen èd ou, m bezwen sipò w, gen yon jan pou m fè sa. Menm si m ap frape pòt kay ou, m gen yon jan pou m frape l pou m kominike avè w, pou m fè w konnen ke m bezwen sipò w, m bezwen èd ou. Èske w konprann? E m pa bezwen di w tou Si m ta genyen pou m fè yon fèt, yon bagay kèlkonk, m konnen fò m di w ke m ap fè yon fèt, m pral fè bri nan tèt ou tèl jou tèl jou, l ap dire de tèl lè a tèl lè. Alò, youn pa eseye deranje lòt. Piske ou menm ou te gentan konnen, ou di, a, m ap gen yon bri nan tèt mwen la jiska dizè di swa, oubyen jiska minui, bon pa gen pwoblèm, n ap jere sa. Èske ou konprann? Nou wè ki jan Sa tap bèl paske youn eseye konprann lòt, youn mete nan plas lòt, youn kòmsi ede lòt. Nou youn pa wè tèt nou sèlman kòmsi se mwen menm paske lè nou di konsa ke nap goumen pou n gen eta de dwa, se pa dwa pa w sèlman, lè n di nap goumen pou n gen eta de dwa, se pa dwa pa w sèlman, se dwa nou tout. Paske chak moun gen dwa pa yo. Ase souvan mwen di w, jan m toujou wè l lan, m ta di m ap defann dwa m. Men, k'en est-il de pa lòt yo? Hum? Sa vle di m gen dwa fè lòt lan nenpòt bagay pandan se tan mwen menm piga yo fè m anyen? Alò, fò n reflechi ak sa. Lè y ap eseye fè nou konprann dwa nou an, nou gen dwa. Wi, nou gen dwa men toujou pa janm bliye mande si m gen dwa, kot devwa m ye? Ou konprann? Lè sa a, nou pral wè li pral vrèman. vrèman fasil pou ke nou kontribye pou gen lapè, pou gen trankilite. Èske ou konprann mwen? Pou anpeche gen chirepit, lè sa ap gen plis tèt ansanm. An n di ke, nou pa di kon sa ke, m pap janm di, konn dwa w ak devwa w, oubyen respekte dwa lòt lan, Pandan ke lòt la ap respekte dwa w lan. Se sèl mwayen pou nou viv ansanm non. Non. Men li se, li se yon gwo moso. Hum! Li se yon gwo moso nan sa nou rele lapè, trankilite a. Paske si m respekte dwa w, ou respekte dwa m, ki jan nou pral fè nan kont? Ann reflechi sa byen pou wè. Si ou respekte dwa m, m respekte dwa pa w, ki jan nou pral nan kont? M konn sa pou m fè w, m konn sa pou m pa fè w. Ou konn sa pou w fè m, ou konn sa pou m pa fè w. Ou pa fè m. Kote pral gen kont? Pap janm gen kont. Nap antann nou, nap viv. Men, loske nou di, se mwen menm selman gen dwa, bon, e mwen gen dwa fè sa, ou menm ou pa gen, non! Paske nou kondane pou nou viv ansanm. Nou kondane pou nou viv ansanm. E map di nou sa, a chak fwa nou cheche bon mwayen, bon fòmil pou nou fonksyone, pou nou viv ansanm, pou nou youn konprann lòt, pou nou youn fonksyone avèk lòt, m ap jire nou, nou prale byen. Bagay yo ap fèt byen. N ap wè, n ap di, èske se nou menm sa vrèman? E kòmsi w pral wè ou menm ou vin yon lòt moun. Ou pral wè nou tout ansanm lan vin yon lòt moun, nou vin lòt moun, nou vin sanble a yon lòt bagay. Ou konprann? Menm jan ou konnen ke si m manje yon bagay m pa gen dwa lage l atè an, m pa bezwen tann yo aplike yon lwa kont mwen pou mete m nan prizon pou m pa jete l atè an. A? Paske m konnen si m jete l atè an, non sèlman l pral sal atè an, li pral jete yon lòt moun, lòt moun ka gen pwoblèm, li pral kontrarye lòt moun. Bon, m pa fè sa. Malgre yo mete lwa ki pou fè ke si m fè sa pou yo kondane mwen, men m pa bezwen tann yo rive la. Ou konprann? Sa vle di ke ou gen dwa pou manje, men ou gen dwa pou pa sal atè a tou. Ou gen devwa pou pa sal atè an tou. Ou gen devwa pou pwoteje kote wap viv lan. Ou konprann? Paske se menm anviwònman, si ou pa pwoteje li menm tou pral rive yon lè li pap pwoteje ou tou. Menm vwazon an nan, si w pa pwoteje l, li pral rive yon lè l p ap pwoteje w tou. E piske nou pa bezwen gen pwoblèm antre nou, paske èt ki kreye limanite, li kreye l pou nou tout viv ansanm, enben se aranje pou n aranje nou pou nou viv ansanm. Nou pa bezwen ap al gen pwoblèm avèk lòt, ap goumen avèk lòt, men nou kreye yon mwayen nou antann nou pou ke nou viv ansanm. Se sa k fè ke moun kap chèche yo, yo vin kreye sa yo rele w dwa moun an, dwa nou genyen pou nou viv, dwa nou genyen pou youn renmen lòt, dwa nou genyen pou youn pwoteje lòt, se pa san rezon yo vini avèk sa yo, se paske yo pat vle gen yon seri de pwoblèm antre nou ki fè yo chèche bagay sa yo mete pou nou, nou menm pou nou swiv yo. Paske wap gade menm èt ki kreye inivè lan ou wè li kreye yon liv pou nou ki ba nou de kòmandman. Malgre libète nou genyen pou nou fè sa li di nou di nou, men li di nou si nou fè tèl bagay men sa k ka rive nou. Humm si w fè tèl bagay ki sa men sa w ka jwenn. E lè w swiv yo vrèman ou wè lè w fè sa k pa bon an ebyen te gentan gen de lwa la k ap tann ou nan lavi w. Ok. ki pou jije w ebyen piske w konnen lè w fè yon bagay ou gen yon bagay ki pral rive w pi devan epi si sa k pa bon an an aranje nou nou pa fè l nou respekte dwa pa lòt la pou lòt lan li menm pa gen entansyon pyetine dwa pa nou ok lè sa n ap viv san pwoblèm youn ap konprann lòt youn ap renmen lòt ou konprann sa bagay ebyen m kanpe la jodi an jan m di nou aprè kèlke tan nou fè nou pa t koze M pa te chwazi yon sijè pou m te vin pale de yon dwa dirèkteman, men m fè yon rezime pou m amne nou, retounen nou nan ben an, epi pou nou kapab kontinye semèn pwochèn. Mwen swete ke nou wè dimanch pwochèn, nou wè dimanch pwochen pou yon lòt videyo, m, ki kapab. pi bèl ke sa e ki pral vrèman fè nou santi ke emisyon an vle ale nan sans sa ke l te di nou an. Mwen espere nou tout nou konprann sa, nou ede nou tou. Ede nou nan gade videyo yo, pataje yo, abòne, ou konprann, pale de yo, ankouraje lòt moun gade yo. Ebyen, nan wè dimanch pwochen si Bondye prete nou lavi. Nou swete tout moun bon fen de week-end e bon bonne fin de week-end e bon début de semaine ok bye bye.